espere ke Bonswa tout moun, mwen espere ke nou anfòm. Alò sa se semèn trading nou. Donk kòm etan done mwen tou sou dola a ki se pi enpòtan e nan videyo m yo, m pral m ap tou pale de li. Donk se kisa m vle di nou, mwen vle di nou ke abòne ansanm avèk chanèl youtube lan, mwen toujou sonje di nou sa, abòne, abòne ansanm avèk chanèl youtube lan, pa janm bliye abòne yon fason pou nou pa manke e opòtinite yo. Donk si ou sou Facebook, ou sou Clapper, ou sou e ou sou Instagram, otomatikman ou tonbe sou videyo sa, wap jwenn. Lyen chanèl YouTube lan sou platfòm ke wap gade an, ke se swa Instagram, Facebook, Clapper, wap jwenn li, wap klike sou bouton YouTube lan ou di mwen sa sou lyen YouTube lan, lap mennen w dirèkteman a chanèl YouTube Business Lib lan. Sètadi, se klè ke wap jwenn yon pati nan videyo yo sou platfòm sila yo, men videyo konplè a li sou YouTube. Si ou vle wè videyo sa konplè, Jis klike sou lyen e chanèl lan ou di mwen sou bouton chanèl lan ki nan pwofil platfòm Instagram, Clapper, Facebook ki wap gade an epi wap jwenn rès videyo a. An ale. M plis pote yon konsèy pou nou jounen jodi an paske makèt lan depi semèn pase lap prepare yon e e Lap prepare e Li anvi chanje tandans banm dil konsa pito. Gen lò e ekskize. Pa bliye la nou gen dola. Dola li ban nou yon konsolidasyon osyè. E pa bliye ke nan videyo e presedant yo m te di konsa ke dola li prezante nou yon epol tèt epol envèse. Men pa kont mwen menm m toujou di nou konsa ke apre epol tèt epol envèse an nou ka toujou gade nan epol goch epol dwat nap jwenn yon konsolidasyon alòske nou wè se vre nou genyen yon sòt de konsolidasyon donk nan konsolidasyon sa se ki sa nou ka pale nou ka di konsa ke konsolidasyon sila li kapab konstitiye e nou ka tann de li menm yon kasur donk otomatikman li ban nou yon kasur donk nou ka di ke e makèt lan li genyen plis pwobabilite pou l pati a la os. E si nou byen gade n ap wè la a li ban nou yon nou Ekskize N ap wè li ban nou yon nouvo pli wo Ban m bwè yon ti dlo Ok N ap wè li ban nou yon nouvo pli wo Otomatikman l ban nou nouvo pli wo sa a se kisa n ap tann Nou jis ap tann kasur lan. Depil ban nou yon kasur de yon bèl bouji osyè, ebyen ou mèt tou met nan tèt ou ke makèt lan li pral parti a la os. Donk atansyon, atansyon, atansyon. Map dil map redil ankò. Depi nou wè dola li pati a la os, ou menm kite sou ke se swa lò,

pou ta ekspoze w sou makèt la pandan ke dola li menm li pral chanje direksyon donk m pa konseye pyès moun fè sa ok n ap pati pou lò n ap pati pou lò lò nou wè e li ban nou prèske menm figi lan li gen yon epol tèt eesh eskize. Li ban nou, wi, li ban nou yon epòl tèt epòl. Vwasi lepòl, vwasi latèt, vwasi lòt epòl. Epi nou gen yon konsolidasyon. N ap tann yon kasye. Ok, n ap tann yon kasye la. Epi li ka rive nan tèt la la. Gen pwobabilite pou l rive la. Ou di mwens tou, konsa tou li ka rive la epi pou l eksploze a la bès. Depandaman 2 reyaksyon dola donk lò m pa m pa gen twòp bagay m ap tann de li paske jan nou ka gade sa m te bay analiz sa yo nan e semèn anwo yo donk n ap wè egzakteman analiz mwen bay yo se yo menm mwen se yo menm mwen trade sa vle di si m an pwofi ak pa m nan ou menm tou ou ka an pwofi ak pa w la si ou wè ou pa an pwofi se ke gon bagay ou pa fè paske egzakteman sa m bay yo se yo menm e mwen chweta.